Ti lapli kòman w ye?
M anfòm. E, w anfòm?
M anfòm wi papa. Ok, e poukisa w te tcheke m e vandredi swa? Poukisa w te voye mesaj pou mwen?
Monchè, ou konnen pou travay w ap fè lan peyi a, ou konn bat bravo pou lajenès. Mwen renmen travay la. Paske depi e ayisyen menm ki konsène lan sa k ap pase lan peyi a, m wè se ayisyen k renmen pèp ayisyen. Paske jan peyi a ap dewoule la menn, nèg yo fè konnen menn se bandi e bandi kap bay pwoblèm nan peyi a e pandan se tan e nèg yo kap kraze peyi a. Lè m te wè w fè emisyon sa menn m te kontan anpil paske m wè w ap klere je dyaspora pou fè yo wè reyalite Ayiti paske gen anpil moun ki pa konn reyalite Ayiti a. Lè nèg yo pa vwayaje al fè djòlè.

Wè kaporal labli. Kaporal labli, èske w konnen Morvan John Colem ap pale avèk yon kidnapè, yon vòlè, yon kriminèl? Èske w konn sa?
Non.
Non, pa fè m sa. Fò w asepte, fò w di m ke ou se yon kidnapè, ou se yon vòlè, ou se yon kriminèl. Nou pa gen pwoblèm, ou mèt asepte l. W ap oblije asepte l, paske se sa nou fè anba a. Wi, fò w di wi ou asepte l.

M pa kidnape moun non frem. M ok.
Banm di w. Jan sitiyasyon peyi map map fè w konprann reyalite a byen. Lè w leta, lè w leta se leta se leta k peyi a e li dwe e li dwe pèp ayisyen sekirite. Lè l gon gwoup bandi.

Nan nan ti love li fò bat pou nou gade nou pa vin fè tèlman literati avèk politik nap nap nap nap klè pou reponn kesyon yo un peu klè ak pou tout piblik pou 10000 moun kap gade w la yo kap tande w la yo pou yo klè pou yo pwòp pou yo soti eklèsi ann ale ki kote ti lapli ak gwoup li yo anba jwenn zam ak minisyon kilès ki peye pou materyèl sa yo.
Banm di w bagay la byen John Morvens, fòm ba bagay la pou tout moun tande l klè tou. Sa vle di fòm ba w reyalite peyi a paske sa w ap di m nan la ou pran nou gon enfòmasyon ki fyab men vrèman reyalite a ou pa konnen l. Ou konprann e pa tout bagay ou konnen nan lan emisyon lan e pa tout bagay ou konnen menn. Sa vle di gen jis fòm ba w enfòmasyon fòm bay enfòmasyon an byen pou moun k ap tande l la pou l ka tande l ap tande l ap tande l a bon atansyon pou l ka eseye konprann tou. Ann ale. Lè Mateli te sou pouvwa. Li te bay Galile yon Galile bnh. Li te bay Christa yon Galile bnh. Li te bay Ezekyèl yon Galile bnh. W ap gade Christa, si w ap gade yon foto Christa ap fè a yon Galile nan kou l, se lè sa Mateli te bay Galile sa yo. Tèt kale te gen youn e Christa te gen youn. A no jou, Galile pa tèt kale a lan elit lan menm la, elit la a no jou la. Konprann? Nan kan pa a ankò, Jovenel te bay Christa yon M4. Li te bay konprann tout kale wè m kat. Sa vle di jounen jodi a menn se wè nou wè zam ap se wè nou wè zam ap antre nan peyi a nou menm n achte zam nou fè zak n achte zam paske ou konprann lè w anfas yon gwoup bandi ou konnen prezi e prezidan k ap pwoche ou menm e tou e tou nòmal tou ou menm pou w fè zak tou ou menm pou w pou w kanpe baz ou tou pou w kanpe baz ou menn pou yo pa detwi ou menn Ki sòt paske de zak nou nèg yo fè menm ki sa k de ki sòt de zak nou fè pou n pou n achte zam ki sòt de zak yo ye m byen renmen mo a.
Monchè
Nou menm nou vè nou vè tout kalite zak nou menm. Sa vle di ke depi nou voye je nou wè nou konn desann anba men nou monte kamyon diri men nou bay pèp la sa nou ka vann nou vann tou men pou n achte bal a zam nou. Ki nan men ki moun n achte zam? Ki bò n achte zam? Nan ki bò nan ki nan men ki sektè?
Sektè men ki pa gen lòt sektè non ke sektè ke leta non men. Gen sektè boujwa a tou non menm ki bay ki bay ki bay ki bay sa kap pase nan peyi a paske li nan avantay yo wi sa fè yo ka vantre zam konsa wi si pat nan avantay yo patap janm ka antre zam konsa non menn ou pa nou voye je w pou wè se pa sou pouvwa se pa sou pouvwa sa wè plis zam antre nan peyi a pi plis bal plis bal antre nan peyi a ou pa wè plis kote gen plis tout kote gen zam nan peyi a nan kat kwen peyi a gen zam wi eske nou menm nou gen aksè pou nan pou nan pou nan antre pou nan antre zam a bal apre leta.
Eske ou konnen tout jèn ki menm jan avèw lavi yo toujou fini mal yo touye yo pafwa e moun parèy ou yo ki dèyè do yo yo k touye w eske ou konn sa.
Nou konn sa nou pap mouri jan jèn sa yo mouri a. Ok men poukisa ou asepte kenbe zam nan malgre ou konn ki risk ki genyen pou mouri nan mal menm poukisa ou oblije.
Yo wè mwen menm nan mòvenn son viktim mwen ye. Paske yo konn lè yon tande de bagay kap degaje an Ayiti e nan gran ravin mwen te viv yo. Paske nou te fè dezameman nou te fè dezameman nan gran ravin deja nou te remèt zam. Nèg tiba te vin nan Ayik Gwazi yo vin bat moun, vin achte kès byè moun nan pa peye. Depi yon moun gen yon bèl ti fanm lakay yo di kòmandan voye dèyèl. Pè kadejak. Paske lè nou te voye je nou wè bagay sa yo, kouda nou di anpren nou pap mwen m pap kanpe mwen menm m bay nèg sa yo vin antre nan zòn an anpren m te pase nan men nèg yo m te pase m pran zam tou m kenbe zam tou m te kouri dèyè nèg sa yo apre sa m te mande leta pou l moute yon komite dezameman pou l fè dezameman pou nou remèt e zam gran avin k ap bay pwoblèm pou nou te remèt zam yo nèg yo moute komite a e bèl dyalòg yo bay yo pa fè anyen ki serye vre paske konfli a nan enterè yo.

Sak fè jounen jodi a mwen menm tout jan tout sa yo fè pou yo itilize m yo pat kapab e sak fè yo yo dèyè pou yo kraze nou konsa menn.
Bon e ti lapli ann fon kanpe la ann al kounya sou kesyon jounalis yo ti lapli ba nou istorisite sou kesyon lanmò jounalis Leganyè ki te mouri lan ba a.
A la mò la mò la mò la mò jounalis sa son bagay politik li ye paske Kòman politik?
lè w lè w voye l jou non yon bagay politik yon bagay politik li ye menn paske yo di w jounalis sa gen lè m tande Guerrier Henry ap pale lòt jounalis ap pale yo di w jounalis sa yo wè kote yo wè kote nèg gran ravin ap rache jounalis sa met nan sak sesi apresa nèg yo mennen w politik Yon kote yon kote anbadone, kote nèg nèg ti je te konn te konn pase, kote nèg ti kris la konn pase nan simityè anbadone anlè a nèt, se la yo prann, y al a chapo jounalis sa yo di w yon kote la yo jwenn chapo jounalis la. Pandansetan, se lan menm kou jounalis sa a vè, on jounalis sa a vè nou manke pran la ankò, lan menm kou sa nou manke reprann ladann ankò la. Si pa si si zonè pa gen gwo lapriyè sou li, nou pran nan menm kou sa avan yè. Map vin map vin map vin la avè w, map vin la avè w men kesyon Leganyè a m bezwen klè sou li. Paske jounalis Leganyè mouri se kòmsi yon disparisyon aprè se chapo yo di yo jwenn, yo di yo jwenn rad, men ki bò egzakteman pou ou menm jounalis sa a rive mouri nan nan geto a?
Bon jounalis sa mwen menm la men yon jounalis sa m pa konn kote l mouri. Sa l di e moun k ap fè divèsyon, ki di yo prann yo jwenn chapo, yo jwenn rad. Men e pa e bon bagay ki reyalite vre. Se pou leta de e prann se pou ekip la demontre yo prann y ap fè y ap fè yon travay serye e pou e pou e pou yo te ka montre ke jounalis sa anndan gran avil ni mouri. Sa vle di jounalis sa menm sa w vle di ke jounalis sa menm se yon se yon se yon kou yo moute jis yo vle kraze gran avil. Paske konnen 13 novanm se sèl jounalis ki te ki te kanpe pou nou. Kounye a depi yo di yo prann nou touye jounalis, kounye a yo ka jwenn y ap jwenn espas pou yo kraze gran avil.

Ou di la polis pa kanpe sou an, ou di la polis pa kanpe sou anyen non ti laple.
Non la leta kraze enstitisyon sa yo kwè. E ban e e ban e e se bandi pa yo fòme yo. Oh.
Koulya si w wè bezwen kòm si mani pou manifestasyon swa si w si w ouvè yon cha e Christo ap jwenn ladan l Ezekyèl, Babekyou wi, nèg iska yo wi. Depi w pa depi w depi w geto pa fè pati pa fè pati BHTK.

Aw kisa depi politik li ye. Bal bon bagay frem. Neg yo meki neg yo fon bagay komsi nan kad entelijans yo pou demoutre yon prann ke yon prann ke neg nan lavil pandan yon prann yo jwenn pon an pandan yo jwenn pon an pou yo pase yo tou pase paske lè w voye jwe yon prann yon kidnapin fèt pele vè sek. Si nou panse nou konn nèg larin ka rive pelerin 5 pral devan doktè menm jis anndan pelerin 5 e pandan se tan e la Jovenel rete ou konprann sa vle di ke nèg yo menm lè nan maten lèm pantan m wè m jwenn yon apèl kounye a m jwenn yon apèl nèg yo sone e lapèl la se yon nèg pnh ka te relem yo dim konsa yo wi yo kidnape yon doktè se nan men Bougoy li ye. Jona, M rele Bougòy. M di Bougòy, Èske gen moun nan? Èske ou konn doktè lanmò? Bougòy di m, Non. Bon, lè m t ap rele Bougòy sou kote li biwo l la, m pa jwenn li, m rele yon sòlda ki bò kote l la, m mande kote Bougòy, li di m Bougòy poko leve. M di al pase m Bougòy. Lè m pale a Bougòy, Bougòy di m, Non, li poko resevwa moun konsa. Mwen menm ki kòm entelijan, mwen menm ki kòm entelijan, mwen voye nèg mwen yo, mwen voye nèg mwen yo al sekirize tèt tèt Tèt e Tèt fò mèkredi moun a vrèman vre lè gen 3 machin 3 machin ofisyèl ki parèt ou konprann nèg yo abiye yo a an chèf vin sou dan nèg yo a an chèf vin sou dan 3 machin ofisyèl e 3 machin ofisyèl kote yo pase a se kote map nap goumen an nèg dezyèm se anndan dezyèm machin yo pase sa vle di ke ou konprann machin paka sikile blòk nan blòk la e ou konprann lè nèg yo lèm rive anlè a

Kè ou ouvè al, kouman yo fè kidnape ou menm? Paske yon doktè menn, ou bay polisye sèvis, ou bay bandi sèvis, ou bay tout tip de moun sèvis. Kouman yo fè yo kidnape ou? Li di m non, bon, nèg yo te di yo pran l, yo te di konsa y ap lage l, e pa li yo te bezwen, y ap lage l, bon li wè l rive la, li pa konprann sa k pase. M di, m di mete w sou kont an de frè, anfen, si w wè w rive la, yon bagay konsa konsa. Pa la kijan l ye? E èske pa gen kòb? A vle di, Ti Lapli, pa gen kòb yo te ba ou pou doktè Bita a?
Non, pa gen kòb ki te bay. Mwen menm mwen te chwazi lè map rele nèg lè yo pran kò nan kòmsi lè misye pandan misye la m pale a misye mwen di misye mwen menm m paka voye w ale konsa paske si nèg yo kidnape w mwen menm son ekip ki fè l fòk mwen jwenn fòm jwenn apèl nèg yo anvan pou m konn sa pou m fè paske nèg yo te kenbe telefòn yo pou yo pran pou yo negosye lajan yo nan lari oubyen pandan yap negosye lajan yo nan lari pita blòk dizè onzè yo ka vin dèyè l. Mwen m te vin kanpe yon kwen m di non mwen menm m pap ka lè yo vin rele m m di non lè m mande pou rele bogòy m di bogòy nèg yo pa rele m non eske yo pa rele w bogòy di m nèg yo rele l yo di yon kwen yap vini dizè dizè nèg yo pa janm vini onzè nèg yo pa janm vini lè yo konprann m mande bogòy nimewo l voye nimewo ban mwen map rele yo

Wi e vre. Wap pale.
E se vre. Sa vle di ke nèg yo mete jan yo vle. Lè yo konprann bagay yo fè.
Tande, epa nèg yo. Mwen m bezwen konnen kisa Senatus te di w lè l te rele w la. Oubyen si se lòt patnè k responsab dezameman an ki te rele w oubyen Senatus dirèkteman sou son telefòn, sou telefòn pa l.

Professor Nadia monchè lapli fòn chache rezoud bagay sa menn bagay moun pakab mouri nan twazyèm nan konsa bagay mdi bon e nou menm nap tiye moun nan twazyèm nap di moun paka mouri nan twazyèm nan si nou pat bay kris la tout pouvwa sa yo menn nou pat bay nèg Ezekyèl yo tout pouvwa sa eske yo teka moun teka mouri nan twazyèm nan konsa ala kilè tout pwoblèm patap rezoud bon nou pa dakò poun fè dyalòg poun fè lapè nap vin di tout moun ap mouri nan twazyèm nan mdi antoulèka mwen men pou lapè m la tout sa nou dim m avè nou kounam mwen Elidian Bndye mesi vre mdi ou konnen Pwoblèm pwoblèm nan pèt azot nan pa yon bagay ki fasil. Si gwo si gwo otorite yo pa di yo pa dakò lapè ou pap ka fè lapè. M di si w ap pale a lay voye m ou ap voye moute paske ou menm ou twò piti pou di w pral fè lapè nan twazyèm nan. Pase sa k ap pase nan twazyèm nan e bagay yo pran e bagay sot wo. Se anndan gouvènman l soti l pa piti. Eske moun ki antèt gouvènman yo pale ansanm avè w yo di w wi yo pral fè lapè. Li di m non li pa chita sou sa li pa pale sou sa. Li di m nan demen se yo l ap rele l.

Pou m te moute w wi. Tèlman nèg yo pa p fè lapè wi. Nèg yo menm voye m al fè foto kay, fè foto voye ba yo. Tout bagay. Sou konbyen sou konbyen jou m wè gè a eklate gè a gè a Kris non Krisla rele m dabò. Apre nou fin dyalòg fè inèdtan sa n ap pale Krisla rele m dabò. Li di li di lapè lapè pa konn fèt san kòb menn. Fò nèg yo ka ban w di milyon on di milyon on di milyon goud

Ok, sa rete la. Eske ou rekonèt Fritz Jean-Louis?
Fritz Jean-Louis? Mm-hmm. Non.
Ou bliye yon nèg ki te pran katouch son blende ki te vin negosye avèk swa Bougoy ou byen euh, euh, euh, a nèg Gran Ravin ou Vilaj de Dieu, m bliye kòm ki yè sa, ki te pran katouch? E ba vre monsè, ay divèsyon nèg yo tap fè. Epa vre Sa yon divèsyon nèg yo tap fè frè bagay sa pa reyal bagay sa menm menm konnen nou yo ka konnen li pa reyalite frè sa e bagay pa nèg yo te fè frè nan liy politik pou yo te moutre yo konn kijan nèg gran ravin mechan kijan nèg vilaj mechan an e manti Kòmanda fòm di w Marvens Kòmanda vle menn pou yon nèg pote kòb ban nou nan yon pasò apresa pou n tire n ankò. Bon ou pa konn ki.
Non monchè kenbe nap kenbe nèg sa kenbe nap kenbe nèg sa m fè plis kob avèl monchè m fèl banm yon de twa milyon monchè bon lè nèg la t gen kòb lan men yo m ta pral tirel ankò nan enbesil mwen ye menm m pa konn m pa konn sa m fè a lajan bon nèg yo bon nèg yo kap alimante baz kap fon pakèt bagay kounye a bon nèg la ta tonbe anba bak mwen pou l ap voye tout kòb ban mwen kounye a m ta frisel ankò.

Touye yo. Wap byen konn tip de moun yo ye. Moun nan se t gen ravin cha pran yo bay nèg pilat touye. Paske epa nèg baba nèg pilat pran yo nèg pilat pran yo nan cha met nan cha al touye. E konsa nèg yo fèl. Sa vle di ke nèg yo konprann se konsa yo fè batay pa yo a. Sa vle di ke pou moun gen perèz tout ap byen soti nan manifes pou al soti nan manifestasyon Yo kreye aktivite sa konsa pou yo mete yon perèz nan tèt moun yo pou yo pa sòti al nan manifestasyon. Ok.
Kisa mouvman lajenès la, kisa mouvman lajenès sa di pou ou? Bat bravo pou lajenès sa. Eske ou prè pou ou kite tout sa w ap fè ki mal yo epi pou ou antre nan mouvman sa? Si w gen zam, ou retounen l kot nèg gwo palto yo.
Banm di w, ou wè nou menm, nou prè nou prè pou nou renmèt tout zam gran avil pou nou ta ede kominote pou nou ta ede kominote nou an travay paske nou menm nou tout se ayisyen nou ye nou pa ka ap detui pwòp tèt nou ankò men jan pouvwa sa kanpe a la swa yo renmèt zam de gade wap gade yo anprann se e boule yo pral boule gran avil met dife touye tout moun gran avil fò ta gon pouvwa t moute menm ki gen konsekant moute vin travay a geto pou ta pou fè pou fè lavay lan geto. Sa vle di ke si n pa gen yon moun ki vin kanpe kòmsi, ki kanpe pou nou, pou n ta remèt sa yo nou pa kache pale non Morvens. Tout nèg yo tout ap mouri nèt wi. Nou pa gen youn k ap sot vivan non. Menm moun ki p ap kenbe zam nan anndan lakay mwen pa sot vivan non. Ki relasyon w genyen avèk Nesly Antoine, nèg Nesly Antoine, Luckson Janvier yo? M pa gen relasyon a nèg sa yo frè m.
Okin relasyon.
M pa gen okin relasyon a nèg sa yo. M gen relasyon, mwen m relasyon m genyen, relasyon m genyen, m gen relasyon a nèg vilaj. Paske ou konprann, se nou pouvwa pa vle wè, e nou t kanpe nou menm nou di ou konprann dèske pouvwa pa vle wè nou nou menm, nou kanpe an nou kanpe nou nap kanpe danm jistan lè gon lòt pouvwa ou nou menm ou konprann na bay peyi a yon a yon chans li. Si kounya nal nal lage bay, nèg sa pral fè pral fè twòp abi, nou pap dakò. Ok. Nou oblije kanpe, nou oblije nou kanpe yon kwen pou nèg sa pa vin detui nou menm. Eske ou te pale ap a premye minis Jude Joseph tou menm jan a Izo?
Bon wi yon lè m te pale a misye. Men lè m te pale a misye, mwen te di misye te di m kisa nou wè pou nou fè. Bon bagay sa kap pase nan peyi a paske li pa bon pou peyi a imaj la pa bon pou peyi a m te di m te di yon bon minis yon bagay ki trè senp siw moute la se se sou lòd nou pral travay pap gen lapè m di siw gen konsekans ou konnen ou pral travay vre pou lapè pou chanjman pou retire zam nan men ti nèg geto. Fòk ou ka pale ak fòk ou ka pale ak tout gwoup men fòk fòk prezidan tou ba w lese pase fòk moun ki anndan pouvwa yo tou ba w lese paske pase paske leta gentan divize divize pwòp tèt yo ankò si ou ka pral preche lapè la yo pa dakò paske se gè a k bon pou yo se la se la yo pou yo jwenn pou yo fè tout sa pou yo fè yo ka pa dakò men yon sèl bagay m ap di w Si w kanpe grenn nan bouda ou di wap fè lapè a on pwen nou pa pran lòd nan men otorite sa yo ap gen yon bon lapè e si nèg yo te al fòk ta al dyaloge avèk yo dabò pou yo konnen eske yo la pou lapè vre paske se nèg yo t kreye konfli sa espirityèlman e leta t kreye konfli a.

Men,
premye minis la, tout moun ap rele premye minis la, li pa pran apèl, kòman fè l pran, li pran apèl ou, sa vle di ke gen kèk chòz, kòdinasyon ki te fèt kanmèm, ki yè sa? Non, mwen men ekri m te ekri l. Hum, te ekri w te ekri l.
Se ekri m te ekri lò patnè an bann ki la kòmsi nan bagay sosyal mwen te di pou ti Kelimi wa mwen te di lap lap fè kontak la mwen pou ti Kelimi wa pou mwen m di pou nou dekri minis ki moute la konprann nou m te konnen w konprann sou ki baz ou konprann paske nou menm nou vle lapè anndan gran ravin konn m te ekri l m te vle si lapi wi ou konprann sa kap pase nan twazyèm nan m pa renmen l mwen menm m vle lapè anndan gran ravin eskew konprann m ka rele w oubyen w ka rele m pou n.

La rele m pita. Pita konprann lè m wè l pa t rele m pita ankò, m reekri l ankò. Li konprann li vin tounen m apèl la. Ok.
Kote non kaporal Ti Lapli sa soti? Non kaporal la?
Wè non kaporal la, se yon non ki soti andan kè Gran Ravin. Ou dayè lè jan ou konprann pèp yo wè map fonksyone yo di wè ou menm ou kaporal ou kaporal ou ye paske si ou ka kanpe si ou ka kanpe anfas nèg sa yo ou konprann wap goumen ansanm avè yo ou kaporal ou sipoze ye paske ou wè tout sa nèg yo di sou ou sa fè 3 zan wap tire kout bala nèg sa yo nèg yo pa poko ka detwi nou toujou ou pranm baw respè kòm kaporal ou dayè tou relem kaporal nan vi a. Ok ti lapli Dim kote kesyon jounalis yo semèn sa soti jounalis yo ki tap asasinen anndan di nou kot sa soti.
Monchè sa son bagay ki soti anndan pouvwa menm.
Paske sak fèm di l soti anndan pouvwa menm Nèg yo son bagay yo ta pral fè pou yo ka jwenn espas yo elimine nou nèt paske se espas pa nou an yo bezwen paske espas pa nou an li pwoblèm pou yo paske nou pa vle kopere ansanm avè yo kounye a lè gon jounalis ki rele m ki rele Kenny ki rele Kenny avè Damadi nèg yo rele yo di a vin fè yon repòtaj gran avini pou konn kouman bagay kowona kijan zòn nan ap dewoule bagay m di nan lè yo te di m nan te di m ap vin y ap vin nan a dezè nan demen m sere. Mwen di a dezè a li twò ta si repòtaj la vin fè bay video li twò ta pito nou vin demen maten pito pou plis pou nou ka gentan fè tout repòtaj pou nou fè sa yo dim pa gen pwoblèm lè yo vini m te konnen yo di tap vini lè m gade m wè yo vin nenpòt yo 11 kounya lè nèg yo vin la yo chita kounya yo dyaloge kounya la m rele kèt moun pou nou dyaloge ansanm avè yo kounya m rele de kèt moun pou al mache avè yo moutre yo zòn nan pou yo fè repòtaj sa. Kouman nèg yo preske fini repòtaj la, nèg yo pase tron, ou konnen mache a Christa a reprann Christa kraze l. Se de bò komisarya e bò komisarya yo fè mache a. Kounye a lè Christa, lè nèg yo rive dèyè pòs, bò pòs la, yo koumanse fè repòtaj a moun yo. Kounye a moun yo menm pran jounalis yo, yo pare devan komisarya avè l yap montre yo yap montre yo mache soda la. Ayy li mache pi devan komisarya, gon ti kafou devan l ak tè la kote yo konn vann dlo. Kounye a, dam nan anprann met moun yo tout jan esklav nan foul, lan mitan kafou a, y ap pimen mache a. Menm kote a menm, nèg Christian kole nenpòt kat dyòl zam ansanm, yo vide bal. Yo vide bal. Jès, Bondye anprann nou konn sa nan zòn lan ki gen anpil lapriyè. Pandan yo vide ba l, se ti dam nan, se sèl ti dam nan ki pran bal. Lòt nèg yo menm kouri, yo fè lanbòp, yo fè lanbòp ak Rita. Alo? Yes, ou mèt kontinye.
Yo fè lanbòp ak Rita. Lè yo fè lanbòp ak Rita, konn a nèg yo rele m, yo di m, men nèg yo vide bal sou, nèg Christie ba yo vide bal sou jounalis yo la wi. Gen yon sèl ki pran bal ladan l,

Nèg yo pa jwenn yo pa jwenn kote pou yo fè kòmantè paske gon bala bala bala gon bagay politik ladann paske si gwo jounen sa gwo jounen sa konprann nèg nèg yo ka tire sou jounalis yo paske jounalis yo avèk tout aparèy yo nan men yo yo gen yo gen rad jounalis yo sou yo abiye ou wè nèg yo tire sou yo bala gon sik dèyè l fè kou nou konnen pou n ekipere jounalis yo vrèmanvre nèg yo fè nenpòt.

M wè kot nèg la, m wè kot nèg yo ap tire a kounya la, lè m wè kot nèg yo ap tire a konprann, m kòmanse lokalize kot nèg yo ap tire a, m kòmanse tire ansanm avè yo tou, jounalis yo, jounalis yo vin soti. Yon jounalis ki soti pa de de jistès li manke mouri paske nèg yo fon bal. Misye a li t leve pye l konsa, blòk la kraze plat e pandan se tan jounalis ki nan mitan nèg yo ki pou krisla a yo rele krisla, krisla di yo mèt ret la lap vin dèyè yo. Yo pa benyen pè. Epi pandan se tan nèg yo fè nenpòt 20 minit atout jounalis ap pale avè yo ap tire dèyè jounalis yo. Sa vle di son kout te byen moute, sa vle di gen nèg yo te gen 2 jounalis pa yo la. Sa vle di nan moman depi yo fizye jounalis sa yo 2 jounalis sa yo ap di wi yo wè nèg Gran Ravin ki tire sou jounalis yo sot an di atou pa gen dlo pou lave nou. Sa vle di yo te ba nou kout Legagne kounye a ta ba nou kout 9 jounalis ankò fè 10. Fè di se pito sa bandi a tou pa gen dlo pou lave nou menn menn nou fini ak gran ravin. Ok, operasyon ki te gen pou fèt gran ravin nan vilaj de Dye e ke minis jistis lan te gentan prepare a sak fèl kraze? Banm di w,
operasyon nèg la te prepare a se yon operasyon te prepare paske operasyon sa e pou nèg pilat li te ye paske se nèg pilat ki te avèk kris la ki te chita babekyou konprann ki te fè reyinyon sa anndan palè. Kounya la men minis jistis la, minis jistis la li menm li te konn depi lè goumen kòmanse se li te e li te koumanse pouch nèg yo nan goumen an. Kounya la nèg yo di pou yo kite vilaj, yap barel, lè yo fè 2 3 man kounya yo pral atake nèg yo, nèg yo pa jwenn manje pou yo manje anndan, yo pral atake nèg yo pou yo plase pou yo plase chèf pa yo anndan. Sa vle di pou yo plase chèf pa yo anndan. Kounya la menm kote a

Tout nèg vilaj yo vin viktim. Kou la yo vin pa gen fòs ankò. Kou la misyon an fayit nan men yo. Ok kisa k pou fèt mentnan pou pou tout geto yo kalm la aktyèlman pou nou pale ak nèg baz pilat yo pou nou fon sèl pou nou konnen moun nan geto yo se tout moun ki nan geto yo ki sivil yo se kidnape nou menm nou kidnape yo paske yo pa ka yo pa lib pou yo fè sa yo vle mouvman yo kisa eske nou konnen nou vin sèvi yon pwoblèm menm pou moun ki nan zòn nan tankou moun ki sou katye yo k pa manyen zam.
Epa nou vin sèvi pwoblèm nan leta t vin sèvi yon pwoblèm monchè bon e leta t kreye l monchè nou vin sèvi yon pwoblèm si leta te deside menm nou te ka fè sa nap fè yo menn. Eske nou menm nou eske nou menm nèg geto sa yo nou prè pou nou pou nou batay avèk la jenès pou pou pou nou pou fòm de leta sa k gen la pou nou chanje l eske nou prè pou nou patisipe avèk la jenès. Bon e pou sa nou la menm e pou sa nou la e. Sa vle di ou moute ou moute nan bòd bat bravo pou la jenès la.

Non pye yo pou yo frape sou prezidan an avan pou yo fè lapè depi pa gen depi pa gen lapè gen kout bal kap tire men nap toujou gen pwoblèm nan sa vle di pou yo frape pye yo sou prezidan an menn frape pye yo prann sou leta peyi yo menn pou yo remanye nèg sa yo cha sa yo ba yo a menn pou yo rantre cha pou yo voye bon polis ki ka travay la matisan menn epitou pou yo klase nèg sa yo nan wòl yo epi tout peyi mache.

Ni pilat ni dibwa.
Ok ok Enben se ton plezi wi menn.
Ok mèsi frèm mwen menm. Bye. Bra bab. Bon La jeunesse m panse ke anpil moun te ekrim. E te di m ke pa bay Ti Lapli pale. Men anpil jèn tou te di ke yo vle tande sa k ap pale yo. E m te tranche pou yon sèl rezon. E m kwè se fòm de leta sa k gen la a ki fè moun sa yo yo kreye paske te gen te abitye gen leta pat tout gen kesyon de gran ravin ti bwa anpil nèg galil nan men e misye eksplike klè li diw kote yo jwenn zam yo li menm li gen li gen anviwon 3 galil lap sèvi la se tèt kale ki te gen yo kiyès ki te bay tèt kale yo se te Michel Martelly e nou te konn wè vrèman Adly avèk Michel Martelly bèl foto yo ansanm nou pa konn kibò sètadi ke Nou menm nou pran desizyon, nou di te nou fè yo pa ale la paske gon kesyon de jounalis ke yo te mank asasinen la a epi pou l te konn kisa bagay sa ye.